Nan reyalite, sa ki sot pase nan Chanm Depite Lèzetazini jodi a se yon grand premyè. Se premye fwa, fò nou di sa, ke plizyè depite repibliken met tèt yo ansanm vote pou opoze, fò nou presize, pou opoze politik migratwa, Pouvwa an plas la. Sa k sot pase a, n ap aple yo jodi a, yo vote kanmebyen pou avanse sa n ta rele dichaj petisyon ki mande pou bay tps pou Ayiti pou 3 zan. E konprann byen sa, yo vote pou yo, an dotr tèm, se yon procedural vote ki pèmèt ke dezòmè, sa di je kwa demen oubyen vandredi, yo sipoze fè vòt final la. Donk vòt jodi a. dizon de manyè fòmèl, konsolide sa yo te siyen. Pa bliye ke enkyetid ke nou menm nou te gen bò isit la, se le fè ke te kapab gen de presyon sou de repibliken pou di sou vote sa a, nou pap dakò avè w, jan de choz bagay sa yo te gen de presyon. Men sa pa revèt yo kenbe mo yo. Donk ki vin fè ke yo vote sa yo, an dotè sa yo siyen an, yo stil vote l. Ki vin fè ke lwa sa a, li pap bezwen pase nan komite, li pral genyen pou l ale dirèkteman sou floor la pou vòt definitif kap fèt jedi, demen jedi. Byen antandi pral genyen de deba, e pral genyen de pwopozisyon de amandman, ok, ki sipoze fèt jedi oubyen vandredi. E an nou siye pou se 6 repibliken, 6 repibliken ki vote. 212 demokrat e yon endepandan. Ok 6 repibliken, 212 demokrat, yon endepandan ki fè vòt la jodi a. E jan n te presize l pou anpil moun, paske gen de moun ki te panse se te vòt definitif la, se pa vòt definitif ki fèt jodi a. Nou ka konprann anplè la, n ap pale prè de 350 mil ayisyen. Ann di li senbolik, li genyen tout pòte li. Byenke nou zòt, nou toujou onèt avèk ou, nou panse ke li ekstrèmeman difisil pou li ta pase, ou ka konprann sa, konpteni fò li jwenn vòt nan chanm Sena a, e fòk, anfèt, fòk li jwenn vòt, fòk li jwenn siyati prezidan. Men nevertheless guys, ann rekonèt ke sou le plan politik, se li. Gen yon sètèn reprezantativite, e sou le plan politik li ka menm itilize kòm agiman menm ki pral fèt nan Siprèm Kot. Ok? Donk, donk zouti discharge petisyon ki fòse, ki kontourne an nou di House Speaker la. Se otreman, m ap vle raple pou tout moun, kèlkeswa lwa ke ou, pwopozisyon de lwa ke ou genyen, kou yo vote l fòk House Speaker la mete l sou floor la. Si a ou spikò la pa vini avèl sou flè w la ou pap ka votel. Donk teknik sa ki fèt la se le fè ke an dout tèm fò nou konprann byen yo pran pouvwa sa a ou spikè la a dichay de peti lè w fè yon dichay petisyon li pran pouvwa sa e ki egzakteman fòse a ou spikè la e oblije vini avèk li sou flè w la e Donk nou vle raple pou tout moun lwa sa a ki vize a pwolonje tps pou Ayiti pou 3 lane ankò e donk yo argumante l jisteman sou enstabilite gang, vyolans, pwoblèm politik ki gen nan peyi Dayiti e e yo pale de kontribisyon kominote ayisyèn nan K ap travay divès sektè, enfimyè, pran swen ti granmoun, plizyè sa n ta rele essential worker, de seri de travay ki kapital enpòtan pou fonksyonman peyi a. Donk ki moutre ke se pa sèlman yon kesyon imigrasyon, son li gon apòte ekonomik e nan agimentasyon ke yo ap bay. E donk ou gen yon administrasyon fòk nou dakò, administrasyon Trump ki toujou ap denonse koze tps, ki vle mete fen Tps an doutre tèm pou tout peyi e e la a ou vin genyen e de gwoup de depite ki yo menm panse le kontrè e fò n di w ke nan kad batay sa guys gen plizyè òganizasyon ki antre ladann gen plizyè òganizasyon ki chwazi soutni koze sa a w la donk e Nap tann demen si Dye vle. Nou kwè ke demen, an fèt, an di, yo di byen wi, demen, jedi, oubyen vandredi, paske yo pral fè deba. Si li, si deba yo woule, pran anpil tan, sa ka rive l rive, sa ka rive vòt final la se vandredi. But, nou ta vle kwè ke lap pase nan chanm depite a. But, ankò yon fwa, la grand kesyon se chanm sena a, san nou pa bliye la sinyati di prezidan. Ekout guys. Yon senaryo pou ta yon bagay konsa pase, se ta yon kout plim pou chèche vòt, konprann byen wi. Nou nan midterm. Moun bezwen pou yo vote yo. M ba w garanti, anpil repibliken sa yo ki siyen sa, se pa siyen yo ta siyen. Yo dèyè vòt tou. Nou nan yon ane elektoral. E... Mwen sot gade talè a guys nan fox news ou konprann byen sa map souliyen an yo poze Stephen Miller yon kesyon yo di eske mezon blanch kont Dignity Act ki son lòt bagay Dignity Act tou kap chèche legalize tout moun de manyè jeneral euh Stephen Miller pa vle reponn direkteman donk sa sa vle di euh nou pa di ke l konplètman enposib men euh Paske nou nan yon ane elektoral. Li pa enposib nan sousi pou al chèche vòt, e de twa kout gidon pa pase pou y al dèyè vòt. Paske nèg yo plat atè nèt nan moman an la. Men an menm tan tou fòk nou eseye pragmatik. Tout baz yo pa ladan l. Gen de mouvman ou fè ou kraze baz ou nèt. Ebyen jounen jodi a Donald Trump gen yon gwo pwoblèm. Paske chak jou pi plis l ap retire l de baz li. sou tout pwen. L al nan gè pase li pa dakò. E dènyèman la a, li fè yon radòt kote l prezante l kòm Jezikri a. Se pa depale non, pase gen de seri de konsèvatè ki nève anpil. Gen moun ki di, gade, gade sa m vote pandan twa fwa. Pase yo nève, pase se de moun ki kwayan, lè w ap pran pwen pou ou mete imaj yo tankou Jezikri. Bagay sa a, moun yo enève anpil. Moun yo di yo regrèt yon jan de chos. Donk, misye ap pran kou an kote. Donk, fòk nou dakò tou, si jamè l ta pran dènye koub sa a,

Ta antre nan bagay sa tout baz li tap di yo amnisti amnisti amnisti epil pèdi tout baz li nèt regle sa poun konprann eee mentnan li enpòtan pou nou di ke poun soulinye repibliken sa yo ou gen marya alvila salaza li te toujou nan batay sa ok li te toujou anfèt ki te ki vote jisteman nan kad eee Bagay sa e koze e tps pou ayisyen an. Ou genyen Brian Fitzpatrick, ou gen Mike Lauer. Mike Lauer nou tande pale de li anpil. Li nan New York. Li ap viv nan kote ki gen anpil ayisyen. Ou gen Dan Bacon, Carlos Jimenez, Nicolas Mialtokis. Sa montre ki sa? Presyon kominote kote depite sa yo ap viv la. Enterè ekonomik kominote kote y ap viv la. Kesyon imanitè. Donk politik gen yon bann bagay, gen yon bann konsiderasyon. E fò souvan, e politik la li konn pou sèten kandida pa yon kesyon repibliken e demokrat. Ou gen dwa al pi lwen. Se parèy jounen jodi a, lè n ap gade reyaksyon senatè je kwa de Pennsylvania a, gen anpil fwa ou wè li pa dakò avèk demokrat. Se pou le fè ke Pennsylvania. Sitou nan eleksyon ki sot pase yo, pat se yon state gwey. Misye kap eseye menaje la chèv e le chou. Èske nou konprann? Donk, gen anpil kout gidon kap fèt la, se de kout gidon, se de kalkil politik pou nou konprann. Pa vle di ke se sa yo vle, se sa yo ta vle. Se de kalkil politik. Ok, donk yo an di w la guys, vòt final la, e jeudi vendredi, e, e, jan nou di a, nou pral tann, e, sa k pral pase nan sena a.